Video jodi a mwen pral fè yon ti legum men tout sa ke map bezwen pou mwen mete nan legum nan nou wè mwen gen chou mwen gen tomat kawòt berejèn militon kreson ansanm avèk pwa djous sa map mete ladan li sa se pye bèf mwen pral mete ladan li avèk dan krab sa yo. Epi sa yo se vyann bèf avèk gra doub. Mwen pral mete. Map di mèsi avèk tout moun kite pataje video a e kite ekri yon kòmantè positive mwen di nou mèsi mwen vrèman apresye sa kounyela pou mwen kòmanse men sa mwen pral fè. Pye bèf lan mwen pral mete li bouyi paske nou konnen li pran on bon ti tan pou li kuit. Map sizonnen pye bèf la ansanm a, map netwaye li ansanm avèk zoranj su paske ou pa ka fè li avèk sitwon. M ap lave li, apre sa m ap mete li bouyi, apre sa pou mwen ka kòmanse lòt bagay yo. Mwen fin lave pye bèf mwen, kounyela m ap mete li bouyi. Mwen mete yon ti lay ansanm avèk yon ti ten, m ap jis mete li bouyi pou yon 30 minit yo, apre sa pou m ka fè lòt bagay yo. Sa se yon ti dlo mwen mete bouyi pou mwen ka chode vyann nan paske mwen pral netwaye vyann nan. Mwen met yon ti dlo cho. M ap met yon ti sèl ladan li. Apre sa, kounye la mwen pral mete li bouyi. Valè vyann ou genyen an se valè dlo a pou mete pou chode li. Mwen met yon ti sitwon ladan li mwen pral mete li bouyi. Kounye la pandan dlo ap bouyi sa mwen pral fè vyann nan te gentan nan asid yn èdtan mwen te gentan mete li poul te ka rete nan asid avèk sèl sitwon kounye la sam pral fè mwen pral netwaye vyann mwen sa se yon vyann bèf sa map fè map retire ti kote ki gen grès yo ladan li Wè, kote ki gen grès yo, m ap retire tout nèt pou mwen te kapab clean li. Pou mwen te kab netwaye li. Sa se gradou blan. Map fin netwaye vyann nan, map fin retire grès ki sou tout nèt, aprè sa map tounen ankò mwen fin netwaye vyann mwen la mwen lavel kounye la mwen pral vide dlo cho an ladan li. Kounyela mwen pral retire li pou m kapab mete epis ladan l. Map retire l. Mwen fin retire vyann nan, kounye la m pral mete epis ladan ni. Sa se sa mwen te di nou an mwen toujou renmen mete li nan vyann mwen. Kòm mwen pap fè anpil vyann, mwen mete on tyè ladan li men si ke nou tap fè pi plis nou te gen dwa plis vyann si nou te gen plis vyann nou te gen dwa mete pi plis ladan li apre sa map mete 2 kiyè epis mwen fè map mete link lan kòman mwen fè epis lan pou nou ka wè tout sa mwen mete nan epis lan. Nou wè? Kounye la a, m ap mete yon ti poud zonyon. Avèk yon ti paprika. Mwen pa manje pat tomat se sa mwen mete ladan li pou l ka ba li koulè. M ap met on bon ti kou, m ka di de gwo kiyè sa. M ap met on bon ti on de gwo kiyè sa ladan li pou l kapab ba li yon bèl koulè. Apre sa, m ap bwase tout bagay ansanm. M ap bwase tout bagay ansanm. Ou wè? Janm di nou an map mete link epis lan mwen fè an pou nou ka wè kòman mwen fè li avèk tout bagay mwen genyen mwen fè epis lan kounye la sam pral fè mwen pral lave 2 tomat sa pou mwen kapab mete ladan li. Ok sa se chèvrèt mwen pral mete nan legume nan kounye la mwen pral netwaye chèvrèt lan byen netwaye. Po sou li tout bagay sa yo aprè sa pou m ka tranpe li tou pou m ka mete nan legume nan wè li m retire po yo sou li. Apre mwen fin kale tout bagay kounye la map pase sitwon nan krab mwen. Map pase sitwon apre kounye la mwen pral lave l. Ok? Mwen fin lave krab mwen ansanm avèk. Shrimp mwen, chèvrèt mwen, kounye la m pa santi epis ladan li. M ap tcheke sou vyann nan pou m ka wè, nou wè. Sa se vyann nan. Sa m pral fè kounya la, Mwen pral Sa se pye bèf la li fin bouyi m te metel bouyi pou 30 minit kounye la map metel map vide li paske mwen te gentan met dlo sa yon bon dlo li ye paske li gen lay ansanm avèk ten map jis vide li ladann. Wè. M vide l ladan. Kounye la mwen pral kale militon mwen. A, m pral kale tout bagay yo nèt pou m kapab mete yo bouyi. M ap fin kale yo, apre sa m ap tounen ankò. Ok, èske mwen gen yon kesyon pou nou? Èske nou konnen ti sekrè sa lè n ap. Kale. Lè nap fè legum, lè nap kale be, lè nap kale um berejèn nan, nou tankou si nap, tankou ou wè jan map fè berejèn nan la, men mwen kite yon ti pati ladan ni tankou konsa, mwen kitel konsa, lè sa li bay. Legum nan yon bel ti koulè. Lè ti po berejèn nan nan legum nan, li ba li yon bon, yon bel koulè. Nou pa fè sa pou tout non. Nou gen dwa pran yon 2, yon 2 berejèn, nou retire, nou pa fin kale li nèt. Nou pa fin kale li nèt, nou jis kale enpe ladan tankou wè jan sa ye an. Men lòt 2 mwen ret. Lòt 2 mwen rete yo map kale yo nèt. Map fin kale tout bagay map tounen. Ok mwen fin kale tout bagay yo kounye la mwen pral mete li nan chodyè an men map ajoute dan krab yo ladann sèlman paske mwen pa vle mete shrimp lan kounya pou shrimp lan pa kraze map mete dan krab yo sèlman. Kounye la mwen pral ajoute mwen pral ajoute 2 kòp dlo ladanl. Ok kounye la map toufe li pou 2 zè de tan map kite dife an sou medyòm map toufel aprè sa map tounen ankò. Ok me pral gade kòman legume nan ye. Sam pral fè kounya mwen pral retire li gentan sèch. Sa m pral fè, mwen pral retire tout bagay yo pou mwen mete yo yon kote. M ap retire tout bagay yo pou mwen mete yo yon kote pou m kapab pile legim nan. Wè kòman l ye? Kole pa anba li. Map mete yon ka lwil ladan ni 2 ka. Mwen pral pile legum nan. Ok map pilel. Mwen pral pile li apre sa map tounen anko. Mwen pral ajoute chèvrèt lan ladanl. Mwen pral vide legume nan. Ya ma bwase tout bagay ansanm. M ap mete yon kiyè bè. Mwen pral ajoute poitrjous lan ladan l paske lè ou fè legim ou mete poitrjous ladan li li ba li yon bon gou, li fè l gou. M ap ajoute, sa se demi sachè, ti sachè demi m mete ladan li. Kounye la se nan pwosès pou m mete gou nan legim nan la mwen ye kounya la. M ap mete yon kiyè complete seasoning ladan li avèk yon demi kiyè pwav blan. Avèk yon ti cayenne pepper sa li fè l on ti gon li fè li gon ti gou pike tou piti nou wè. Map kite li bouyi pou 30 minit pou pwa a ka kuit ladan ni apre sa map tounen ankò. Ok mezanmi kounye la mwen pral gade manje an poum ka gad poum ka wè kisa li manke mwen te fin mete tout sa mwen mete yo kounye la mwen pral gade poum wè si li merite yon bagay anplis mwen koman li bèl. Al gade kisa li manke. Kounya map goute li. Humm. Li vreman. Li pa manke anyen. Map jis met yon ti poud lay ladan li. Mete yon ti kiyè poud lay ladann apre sa tout bagay an fòm. Kounye a sa m pral fè m ap mete kawòt lan. M renmen koupe kawòt mwen vrèman gwo. M ap mete kawòt lan ladann li kounye a. Legume nan preske bon. Apre m fin mete carotte la, m ap jis ba li yon lòt 15 minit pou l ka vrèman sèch paske m pa renmen legume mwen dlo. Apre sa, li sipoze fini. Ban mwen gade pou mwen koman legume nan ye li bon kounya mwen pral retire li mwen mete li nan yon bol wè koman l bel li bel epi tou li gou tou li vreman gou. Banm gade si pwa a byen kwit ladanl. Mwen pral retire li pou mwen mete li nan yon bòl epi map tounen ankò. Ok mezanmi jan nou wè an manje an fin fèt. Jan nou wè an janm fèl la se konsa. Mwen pa mete anyen du plus ladann jan mwen fèl la se konsa manje a byen bèl epi li gou li gou li gou pwa tchous lan fèl gou dan krab lan fèl gou epi men ki fèl lan bon so mpa bezwen di nou manje a gou li gou li gou. Si ke nou te renmen sa ki tap fèt lan map mande pou nou abòne ansanm avèk chanèl la ekri yon kòmantè pozitiv envite fanmi nou zanmi nou pou pa pou gade videyo a ansanm avèk nou epi pa bliye pou nou pataje videyo a ekri sa nou te renmen kisa nou pat renmen se te Margie's kitchen.